Epòk 25 desanm se lè a m toujou onore kontra avèk dyab la pou m gade konbyen moun mwen genyen pou m ba li pou ane 2018 la. E konbyen kapasite kontra yo te gen avèk Zerba pou 2017. Se konsa, pandan 15 desanm yo, gen yon moun ki rele m sou telefòn mwen, paske telefòn mwen trè koni, paske m travay pou anpil moun, ni sa k aletranje, ni sa k Pòtoprens. Kalo, kalo, rekòmanse pou peyi a, paske peyi a, se tout lemonn k ap tande w.

Wap achte yon pye bèf wap vin lakay mwen latibonit. Misye konkli avèm. Lè mal sonde pitit la, mal gade nan afè granmoun mwen, mwen jwenn ke misye pat okipe timoun nan. Dèske m vin jwenn li pat okipe timoun nan, Ou konn konsyans se pi gwo jij ki egziste la konsyans konsyans mwen vin pa pèmèt mwen pou m achte timoun ni sa non non ke konsyans mwen pa pèmèt mwen achte timoun nan m deside pou m fè lajistis pran misye se sa m fè 25 desanm 2017 mwen rele sèvis pèmanans pakè a. nan 36 04 96 02. Moun mwen te jwenn nan eksplike l fè a. Li di l t ap pi bon si w ta vini nan pakè a pou w fè yon plent kont Iv Plezimon. M di l pa gen pwoblèm, madi 26 m ap desann Pòtoprens. Se konsa, madi 26, mwen desann. Lè yo voye m nan kazye misye a, e la m wè pòt la make Roger Simplice, sibtiti komisè elektrik, e li ki te pale avè m nan. Gon lòt moun ki dwe moun sa ki te pale avè m nan. Lè m ap tann li m pa ka jwenn li, menm moun sa di m l ap voye m yon lòt kote, mande pou komisè Marie Ange. Vrèman vre, nan kazye m ale a m jwenn komisè Marie Ange. Pa sonje siyati l, men komisè Marie Ange esplike l fè a. Li di, Sa w di nou an si tèlman enteresan, met telefòn nan sou espikè, fè w rele moun nan pou m tande. An palan de rele Yves Plezimon. Ok.
Lè nou rele Yves Plezimon, nou di l konsa, Dyab la bezwen san ou, Ou pap bezwen vin jous lakay mwen ankò. M ap vin achte yon bagay nan yon famasi nan kapital la, Pòtoprens. N ap rankontre. Misye te fè pri avè m pou 250 mil dola ayisyen. Men m tyen ke fò timoun nan la. M di l depi timoun nan la. 250 mil dola pou l vann ti pitit la. L ap vann ti pitit la. Ti pitit 12 an. M di misye konsa, fò manman pitit la la. Fò pitit la la. Men sak fèm vle fò manman an la. Se pou manman an ka konn fè a wi. M di fò manman an la fò timoun nan la. Misye dakò. Lèm mande l kot timoun nan. Timoun nan ap viv jous Ansavo pou tridè de nwit ak manman l. Misye menm abite ravin Penkad zòn Lalu. Kondisyon konkli Nan mèkredi 27, m alèti pakè ankò, pakè gentan alèti BDO, n ap tann misye vini. Misye al tann manman timoun nan ak tout timoun nan Pòtay Leyogàn. E la machin ap vin depoze manman ak tout pitit la. Vè dizè trant, misye rele m. Li di li rive wi. M genbe tann mwen bò triyonf lan. Menm kote l di m sa m rele pa tè. Yo di ok y ap vini mèt al tann yo DDO y ap vini. Lè nou rive DDO, yo depeche 4 polisye an sivil, yo gen do mwen men misye pa konn si yo avè mwen. Lè m rive bò triyonf lan m jwenn misye chita a tout ti pitit la a tout manman an. M salye yo tou le twa. M di ti pitit la sa? Li di m wi. M di ti pitit la sa se papa w? Li di m wi. M di w renmen papa w? Li di m wi. M di misye gen twòp moun nan, ann avanse pi devan pou m al ba w kòb la. Men misye, kondisyon m te gen avè l depi m fin wè timoun nan, Nan ui jou timoun nan ap mouri lèm fin bal kob la. A la kote gen koze papa. Manman an menm vini, manman an panse son ti kob li vin pran nan men misye pou fèt la e konsal te di manman an. Se konsa 4 polisye k te an sivil yo di pèsonn pa bouje. Yo arete tout moun. Yo banm minòt tou, pa gen pwoblèm. Paske lè w ap fè yon byen, ou fè l nèt ale. Jisteman.
Sèl ti moun ki pa, sèl moun ki pa pran minòt tou le jou e se ti pitit la. Ti pitit la pa t pran minòt li menm, men ni manman an, ni misye Iv Plezimon, ni mwen menm, tout moun anba minòt. Rive 2 de ou, yo voye nou pakè. Lè nou rive pakè. Komisè Marie Ange antre ak ti pitit la nan kazye pa l, yo mete nou tou de twa nou ata pli atè a sou Bisantnè a, ansyen otèl la.
Kounye a la, pandan m chita sou ban gadavi a misye, misye di m konsa, Kidonk, Cham pa mèsi m t ap vin ban nou timoun non. M di non, m p ap di bagay konsa. Epi m di misye konsa yon lòt moman la mwen menm m pral di yon bagay la, m pral fè wout mwen wi, misye di pa bliye m non, m di pa gen pwoblèm m pral ansanm avè w. Kèlke minit plita, yon ajan vin chèche nou pou yo mennen nou devan komisè la. Lè nou rive. Komisè a chache lòt komisè ki pou sèvi kòm grefye, kaye ouvè, premye moun ki te pale manman, manman ti pitit la. Manman ti pitit la pale, yo mande l kòman l fè pitit la maten an, li kòmanse vle bay manti, lè l vin konprann komisè a sa l vle regle a, li bay tout verite men kòman l fè Pòtoprens maten an. Se konsa apre fin pale mwen pale. Se lè a Iv Plezi mwen pral wè se mwen k fè arete l nan deklarasyon m yo. Ok.
Kounye a lè yo vin fè misye pale li menm, li avwe tout verite. Li di wi li t ap vann mwen timoun nan pou 250 mil dola ayisyen. Lè yo mande l poukisa, li di paske l razè, li gen 12 pitit. Men son sèl li gen a madanm sa ki an favo a pil pat okipel li admèt kel pat okipel tout moun kite la gon sekirite ki abiye ble e blan li gen zam sou li sekirite pakel pran kriye li pat ka kanpe ankò tout avoka kite la se tèt chaje kounyea yo vin lage M libe lè m te deja konnen map libe paske se yon plan ou konprann depi jou 27 la misye li menm penitansye nasyonal manman retounen lakay li apre anpil remèsiman l remèsye m li kriye lap remèsye m tout an kriye li sezi kòman pitit li a ta pral mouri mal si se te yon lòt malfektè ou konprann tout komisè k te la ni sa m pa konnen fwa yo. Ni sa k konvèti ni sa k pa konvèti, tout konplimante m, s on gwo bagay mwen fè. Sepandan, m pa vle rete nan on gwo bagay mwen fè konsa konsa epi pou dosye a fini konsa konsa. Paske sa Miche fè a s on gwo bagay. Nimewo dosye pakè a se, nou mèt pran plim make l, 160 99 178. Reprann li pou le mond. Reprann li pou peyi a. Nimewo. 160 99 178.
Ay nimewo dosye a. Men, nan nimewo misye te konn fè rele manman ki pitit la pou manman ki pitit la te ka vini jwenn li an. Tout moun sa yo remèsye m. Se 49 25. 49 25 80 40 se la nimewo sa pa pou manman non men se pou fanmi manman ti pitit la li tap relel pandanl potko vini an vini vit nou kite kob pou ou bagay sa yo poukisa m medyatize dosye a misye si m te achte timoun sa lè konsa timoun sa te manje lontan depil poulè wa l tap gentan kuit. M pa vle pou bon nonm sa nan penitansye nasyonal apre de twa mwa w tande l deyò l al pèsekite ti lèzanj sa an kavo se sa k fè fòk peyi a k ap tande emisyon sa konnen dosye sa. Nan asiz kriminèl k ap vini nan lòt ane yo, pou misye jije kòm kriminèl e pou l sibi pèn ke zak li fè a merite.
E si yo vle, ki laj timoun nan genyen? Douz an. Douz an.
Misye menm gen swasannkat an. Swasannkat an?
Swasannkat ane l di l genyen. Choma tèt chaje wi. Ala kote yo poze bagay.
Kounya la si yo vle ki mesaj ou vle voye bay moun kap tande w la paske gen anpil moun ki panse ke lè w di lè w di ougan yo panse malfektè moun kap touye moun sèlman moun ki san konsyans ki mesaj ou vle voye bay tout moun kap tande w la paske sa ou fè a son ak

Toujou gen kèlke moun k ap fè efò pou yo rete konsekan a pwòp tèt yo. Lè w ougan, pa bliye ou gen yon chèf ki rele Lisifè, Lus i fè, anj de limyè. Se nan syèl la te ye kot Bondye. Li vin ògeye, Bondye lage l atè ak tout pouvwa l. Se sa k fè gen yon tèks biblik ki di, Malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Lè l vin sou latè, Lisifè ba w kòmandman ou. Anime d'une grande colère. Wi.
Li ba w kòmandman. Ou menm k ap suiv li a, gen de bagay ou pa dwe fè. Men sa w dwe fè, men sa w pa dwe fè. Si w fè l, men sa k ap rive w. Si w fè sa, men sa k ap, ou konprann, men sa k ap tann ou. Jan w wè Bondye vivan an bay pitit li yo kòmandman, Lisifè tou bay moun pa l yo kòmandman. Lè w trete yon moun egzanp, ou pa dwe kouche l. Menmsi vajen l te bèl, menmsi l te gwo, li ba w lajan l pou w trete l, ou pa dwe wè nan li. Depi w vin wè nan li, ou kouche l menm yon jou, ou vin yon mòdètòkè. Ou pa ougan ankò. Son vòlè kap mache. Lòt moun ki poko konnen yap toujou vin lakay ou men ou pap ka wè anyen. Sa se 1. Yo konn rele yo e si yo vle Dyèg.
Egzakteman. Payas badè. Kounya la, mesaj ankò m vle lanse, fò popilasyon pa pran tout ougan pou menm. Gen bon ougan, gen malfetè. Tankou lakay mwen. Siw nan rete nan ti zòn la tout moun gen kay tòl ou menm Bondye ban w ti kòb ou wap travay di ou vin ap monte yon kay dal beton mechan rayi w yo vle manje w pa pou lakay pam pitit ou ap briye lekòl mechan vle fè l fou oubyen fè l pèdi memwa l pa pou lakay pam yon moun ban w souflèt an pa fè l anyen ou di se lakay mwen l vini paske fòw respekte figi moun. Ou konprann? Trè enpòtan. Afè pwisans, gason pou fanm, fanm pou gason, pwomosyon, se sa nèt. Men, yon timoun 12 an ki pa fè anyen, ou pa t menm okipe l, ou bezwen touye l, se pa pou lakay pa m. Men gen kèk malfektè k ap touye l. Men se pa pou lakay si yo vle. Mòn kawo, Fonvle, Latibonit se pa pou si yo vle. Si yo vle! Sa fè, uhmm. Mwen menm, swè m gen pou an signe de bonne année. Nou poko fini non mèt mwen. Paske si yo vle, aprè sa, aprè aksyon sa ou sot fè la, kalte aksyon sa ou sot fè a, kòman kounye a dyab la, anfen espri wap sèvi a, kòman l wè sa? Egzakteman, bèl kesyon. M kòmanse frape. M kòmanse frape. Frape kòman?
Paske dyab la li menm pa t dakò. Li di sa l se pou m te pran timoun nan. Ah espri a te vle manje l? Egzakteman, paske l pa t voye rele w. Se sa k fè m toujou gen yon bagay ki rele konsyans. Lè w fin fè yon bagay ki mal, konsyans ou ap repwoche w. Ou mal pou dòmi. Ou mal pou dòmi. Li a di se dwòg ou pran, tèlman ou pap ka dòmi. M te gen yon ti semi konpayi ki gen 8 moto, m bay yo a chofè pa kontra, 1 an 2 mwa l ap pou yo, ou konprann? Chak samdi pou yo bay 300 dola, yo konn kiyès mwen ye tou, yo pa ka pa peye. Èske ou konnen, tou de 8 fran pa m gen bone, m gen tan wè zèv kiyès. Ok. Chita tande.
Kay yon pati nan peysi a son monte son ble wap jwenn yon pati gentan boule m gentan wè zèv kiyè m gentan konprann sa kap fè sa paske bagay la depi 17 ans pakem gen bagay sa ki rivem men gon tèks ki fò m dekouvri nan bib m gen lakay la Sòm 27 vèsè 10 mon pè car mon père et ma mère m'abandonnent Men Letènèl me rekèyra. Men jan w pale a yo se moun la ki sou wout konvèti nan jou k ap vin la yo sanble. Pòl ki pou ou?
Pòl sou wout Damas ki t ap pral pèsekite kretyen, Yechouwa te pran l, sa nou menm nou rele Jezi a mwen men Yechouwa m rele l, se non l sa paske non pwòp moun pa chanje an okenn lang, non pwòp moun pa chanje an okenn lang.

Yo gen nimewo m tap pou ri ale. Ok ok ok ok e men ou toujou gen e ti pale avèk manman timoun nan? Wi m toujou rele l m toujou rele li e felisitasyon sèlman l te fèm pale a yon lòt fanmi yo ankò fèk lè m rele yo anba ansavo se fèk chak moun ki konn dosye sa se Bondye beni w yo di Bondye gon plan pou ou Bondye gon plan pou ou.
Mwen byen kontan ou pale sa nan radyo paske gen anpil moun ki ka panse ke sitou moun ki nan zòn e misye yo ka panse misye nan prizon pa konn poukisa misye nan prizon donk jodi a tout peyi a okouran poukisa Plezimon nan prizon Yves Plezimon misye nan prizon pou tèt li te vin vann yon pitit li ke li Céline Plezimon E sak pi rèd la li pa okipe timoun nan timoun nan pote sinyati l. Li pa okipe l, sèl batistè a l ba li, li pa okipe l.
Monchè merci m pa konnen si w ta gon dènye mo mwen m te deja di sa m felisite w e mwen apresye jès la m swete m konnen tout peyi a tou apresye jès sa. Mwen map tann siw vle poul vin jwenn Yeshua di Nazareth avèw. Non li dil wi, li di Welz bro ki pouw nan jou kap vin la yo lap fè sa. Merci anpil. Alò sa map di ankò wi. Ehe. Sa map di la, demen si Dieu veut la, sou rive nan pakè a. Depi nan pa pòt la, nenpòt sekirite ble, blan, rouj, jan, nou mande yo si yo vle, èske le 27 sa k te gen la tout ap ekspire jan w wè nimewo nan la. 27 desanm.
27 desanm, yon mèkredi sot pase a la, 2017. Sa vle di, nimewo pa mwen se 37, 35, 46, 92. Poukisa m bay li? M pa p mande.

Anvenimans la te fè m mal paske men dèyè yo te minote mwen, sa te fè m mal pou misye pa t sispèk m pa t ka di minote m yon lòt fason. Ou pa konprann? Ann chita pou n tande.
Se lè ke se pa kè lan deklarasyon misye fin konnen se mwen menm ki fè pran l. M te avwe tout bagay. M ban nou nimewo m te rele a, 3604 9602, nimewo pèmanan pou pakè a. Moun ki ta latèt ki t ap mennen dosye a ete komisè Mari Ange e komisè Woje Senplis. Te gen lòt dam ankò wi men m pa konn non l. Men e de sa yo m te konn non yo paske yo te okouran depi lè m t al fè plent lan. Ou konprann? Kounye a la sa k fè m bay nimewo 37 35 46 92, Dyab la kòmanse frape m materyèlman. Li kòmanse frape m. E yon moun k ap sèvi Bondye, malgre yo di chèche premyèman Wayòm ak jistis, tout bagay va vini kòm li di. Men ou konnen moun grangou pa ka sèvi Bondye, paske ou pral nan bay manti. Se Jan 8, 44, tout moun k ap bay manti yo pa k nan favò ou. Matye 5 vèsè 37, Se vòtre wi fwa wi, se vòtre non fwa non. Ou dwe sensè, sa vle di ak tout kè m, ak tout mwayen m, nan jou k ap vini yo, m vle vin jwenn Yeshua. Sepandan, mande èd priyè nou, konprann? Konsa, Bondye li menm va fè rès la, menm jan l te fè pou apot Saúl sou wout Damas la.

Epi kounya la si gon moun ki ka ede w donk epi yo pase pa ou menm. Mèsi anpil e bon mwen m pa twò renmen rele w e si yo vle a non. Ou konprann? Carlo. Carlo. Mèsi anpil Carlo, se te yon plezi pou n te pou n te gen yon nan emisyon an. Raple nou tout non an. Mwen pou ta remèsye nou paske nou ofri m opòtinite pou nasyon an tande koze a. Raple nou tout non an.
Carlo.